Tout, kòm pitit mwen gentan gen 2 zan, m pral pale de tout lè m te akouche de premye mwa a 9 mwa, lè m te ansent yo, kòman sa te ye, ki sa m te rankont, ki difikilte, ki doulè, m pral rakonte nou tout kòman sa te ye pou mwen, tout jan m te santi m, tout lè m te ansent, m te fè de premye mwa a 9 mwa, kòman m te santi m. Avan m ale pi lwen, m ap di tout moun ki deja abòne avèk chanèl la yon gran mèsi, mèsi. E ou menm ki pral abòne avèk chanèl la, m ap di w byenvni, byenvni. An, premye mwa a 9 mwa lè m te ansent yo, li pa t vrèman difisil pou mwen. Yon sèl pwoblèm sèlman mwen te genyen, se paske m te e... M vin Ozetazini 2016. An 2017, m vin ansent. Mwen ak mari m nou te deside pou n gen yon timoun. Apre sa, sa ki te plis fè m mal, se paske m pa t gen yon sè, m pa t gen manman m, m pa t gen yon fanmi pwòch mwen ki te bò kote m. Fanmi mari m tou, pa gen pèsòn nan fanmi yo ki te pwòch bò kote m pou si m gen yon pwoblèm, pou si se sezaryèn m te fè, pou si. janm te santim defwa nan moman yo ki moun ki tap la ki tap ka sipotem ki tap ka edem se sa selman ki te atija difisil pou mwen apre sa pat telman gon bagay ki te vreman difisil men lè w gon moun bò kote w nan peryòd kote w ansent li yon ti jan li yon ti jan ede w plis li ede w plis sa yon ti jan ede w plis Se ke w ap gen yon sipò bò kote w. Men men men m pa t gen chans sa. Paske tout fanmi m Ayiti. Fanmi mari m yo pa pre m. E sa fè. M te ka di li te yon ti jan tris pou mwen. Men gras a Dye. Li sipòte. 2 premye mwa a 9 mwa lè m te ansent lan, sèl ti pwoblèm ke mwen te genyen se paske m te toujou gen yon ti doulè anba vant mwen ki toujou ap fè m mal depi premye mwa jiska 9 mwa ki te konn ban m pwoblèm. Men pa lè, lè m 3 mwa, 4 mwa, m pa t konn krache, m pa t konn vomi. Si m te konn krache l te fè yon semèn, men m pa t konn krache. M te konn manje. Sa m jwenn, M te bwè ji nòmalman, m pa t gon bagay m te rebite si m manje l timoun nan al fè m vomi. M pa t gen pwoblèm sa. Tout sa m manje l pran l. M pa t janm gen pwoblèm tankou m pa ka pran manje sa yo. M pa ka manje manje sa. M pa ka bwè ji sa. M pa t gen pwoblèm anyen. Sèl pi gwo pwoblèm mwen te genyen lè m te ansent li, se paske li te toujou ap ban mwen doulè anba vant mwen anpil. pil li te toujou ap fè anba vant mwen fèm mal men aprè sa m pat janm gen pwoblèm 2 premye mwa 3 mwa 4 mwa m alèz m alèz doulè sèlman anba ti vant mwen kòk la nan sen mwen lè m ap mache li toujou kòk la kenbe m anba vant mwen fè anba vant mwen fèm mal se pi gwo pwoblèm sèlman m te gen anba vant mwen. Se ke te toujou konn ap fè m mal. Konn ap fè m mal anpil, anpil, anpil, anpil. Depi, depi, depi lè m ansent ti pitit sa, m te toujou konn gon doulè anba vant. Men e pa fò non, e pa pou di w, on doulè kankou, ki, ki, ki ap manje w. Non, m pa t gen doulè sa. M te gon doulè, kankou la, li konn rete, m pa konn si e desann li konn desann anba vant mwen. Sa m konn ap fè, gade ti pitit sa, gade l pa t janm konn. Fon ti dòmi. Gen lè pèp janm konn sak rele dòmi. Paske, depi lèm kòmanse santi pitit sa pou jik, jouk ma kouche, sou 9 mwa, ti pitit sa toujou ap woule nan vant mwen. Gade yon ti moun! Pou jiska prezan, jan w wè l ye a. Gen lè jan l te ye nan vant la, e konsa l toujou rete. L toujou sou aktivite, l toujou sou pwogram, li toujou. Ti pitit la anlè. Apre sa, pwoblèm mwen te vin gen ankò. Pwoblèm mwen te gen ankò. E pa pwoblèm pa m nan, pwoblèm mari m. Ou konnen yo toujou di w depi w ansent, fò w toujou fè pasaj. Fò w toujou fè pasaj. Men mari m nan te vreman pè m. Tande, li pè m li pou tèt pitit. Pou l ap fwape tèt pitit, lè l al an relasyon ansanm avè m. M pa konn bagay konsa, bagay, e premye fwa m tande lè yon moun al nan relasyon pou tèt pitit. Mwen si e pou sa moun pa tap janm ka al nan relasyon avèk madanm yo lè yo ansent. Si lè y al nan relasyon pou tèt ti moun nan, pou moun nan fwape tèt ti moun nan avèk bagay li a. Se pou sa moun pa tap janm ka al nan relasyon men m te toujou di. Sa doktè di m fè, m ap fè paske m pa t renmen sezaryèn. M pa t gen ide tou pou m te pran sizo paske m poukont mwen. M pa gen yon moun, moun ki pou ta ede m ki pwòch mwen. Li te ansent, li te vin, li te ansent tou. Li t ap akouche anvan m, se vre. Men, li gen, li t ap gen bebe. Li pa t ap ka vin ede m fè tout bagay. Paske si mwen m fè, m pran sizo oubyen m fè sezaryèn. Pa gen pèsonn moun, wa imajine w, pa gen pèsonn moun. Kiyès ki ta pral ede m? Kiyès ki ta pral ede m si m anvi pran yon gode dlo la? Si m anvi pran yon gode dlo la, m pa ka leve. E, ou wè ka m? Non cheri. Gen de pafwa ou wè l pa vle, m te konn menm bat pou m kenbe l, pou m fè l fè sa l ap fè, paske m pa t gen entansyon. M pa t gen entansyon menm pou m al fè ni sezaryèn, ni pran kout sizo, m pa t dwe pran. M pa bezwen konnen. E lòt bagay ankò yo di ou pou ka evite pran fè sezaryèn, bagay pou timoun nan e sòti an moman lè w al akouche. M pa konnen men m te konn bwè dlo. M te konn bwè dlo anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. M pa konn kòman fè ti pitit sa pa t neye nan vant mwen. Tèlman m te konn bwè dlo. M te plis bwè dlo ke m bwè ji. Enm. Kisa ankò? Li pat konn fè m manje anpil. Li pat konn fè m manje anpil. M te konn toujou manje nòmal. M manje nòmal. M pat janm tankou gon pwoblèm kankou lè pou m manje anpil, anpil, anpil, anpil. Non. M manje nòmal jan m te konn manje a. Gen de pafwa tou l konn fè m leve. Si m dòmi byen ta vè dizè paske gen de pafwa ti pitit sa te frekan toutotan papa l pa vini. Lè m ansent yo, tout antan papa l pa vini pou papa l kole sou mwen, l p ap dòmi. Se lè papa l vini pou l kole sou vant mwen, pou papa l kole kò l sou vant mwen, apre sa pou ti pitit la dòmi pou l ban mwen ti repo. Men depi papa l pa la mezanmi, ti pitit la bwase nan vant mwen, l bwase nan vant mwen, l bwase mezanmi. M te menm fè yon videyo pou m voye Ayiti, pou m voye montre manman m, lè ti pitit sa ap bwase nan vant mwen. Tèlman ti pitit la te anlè! Lèl vin konnen son tifi men bon. Marim pat janm bezwen. Li pat bezwen tifi nan paske son moun ki jalou anpil. Li te toujou di ti gason l bezwen. Li konn renmen ti gason. Men li te toujou di on lòt ti gason pou l fè. On lòt ti gason. M di sou wè sa. Son lòt tifi wap genyen wi. M di son tifi. Paske manman l. Byen ke manman l mouri kounye a. Manman l mouri depi an 2016. 2017? Manman l mouri an 2017, a epòk lè l t ap priye pou mwen, pou m t ansent, pou m vin yon tifi paske sensèman premye moun ki fè tifi nan ras la, ki fè yon ti nyès se mwen menm. Sa manmi te mande, priyè l la te monte, gras la te desann sou mwen. Paske m byen regrèt sa lè m t ansent li pa gentan konnen li te gentan li te gentan mouri kounya de 9 mwa lè m vin lè m rive sou tan m pou m akouche yo ban m yon premye dat ti pitit pa m pa janm gen doulè tankou moun ki pral akouche sa k rele doulè a m pa gen l ditou ditou ditou M pa konnen, m pa konn sa k te fè sa. Paske depi lè m ansent la, tout lè m ap pede anba vant m ap pede fè mal, m te toujou ap di Bondye fè m fè pitit la sou 7 mwa. Tèlman li te konn ap fè vant mwen fè, anba vant mwen fè m mal. Epi m pou kont mwen, w a di m te vin yon ti jan enpasyant. M te toujou ap di Bondye fè m fè pitit la 7 mwa non, fè m fè pitit la 7 mwa. M pa konn pou ki rezon m t ap di l, bon, e sa m te mande Bondye. M te toujou ap gade e lè moun ap akouche nan televizyon tou. Tankou lè y ap fè, gen videyo youtoubè yo konn mete lè madanm yo pral akouche. M toujou ap gade videyo sa. Se kòmsi li te yon pasyon pou mwen pou m ap gade moun k ap akouche yo. Moun k ap akouche. M te toujou pran plezi ladan l pou m ap gade lè moun ap akouche. Sa e te plezi m li te. Li pa t janm mete yon pè lakay mwen. Tankou lè m ap, lè moun nan ap akouche l ap rele anmwe, l ap soufri. M pa t janm pè bagay sa yo. M pa t janm pè. Li te konkou yon plezi pou mwen. Kit sezaryèn, kit se pouse moun nan ap pouse l, kit moun nan te pran sizo. M te gad, m konn gade tout bagay sa yo. M konn fè tout jounen m nèt devan televizyon an pou m ap gade moun k ap akouche sèlman. Pouki m mal dòmi? Demen si Dye vle menm bagay la. M te kòmanse gade videyo depi lè m te gen 6 mwa m kòmanse ap gade videyo. Lè sa vin pase nan tèt mwen, m kòmanse gade videyo sa yo depi sou 6 mwa. M chita jiskose m akouche. Se videyo sa yo sèlman m gade. M pa pè, m pa gen anyen. M pat kon met on vye ide nan tèt mwen sa ka rive m tou. Gen de moun ki konn ap poze m kesyon y ap mande m konsa, O, ou pa pè? Lè w pral akouche, sa fè m pa t, m pa konn doulè a. Si yon moun te konn doulè a deja, m poko fè pitit e premye pitit mwen m pral fè. M di m pa ka pè paske m pa konn doulè a. Si m te fè pitit deja, oubyen m te ka di kèt, m pè. M pè wi paske pou sa m te pran deja pou mwen m pral reprann ankò, sa te ka met yon ti pè lakay mwen men m pa t pè. M pa t pè, m pa t janm mete nan tèt mwen, menm lè moun te konn ap pale, Menm lèm te konn ap tande sa moun t konn pase, menm sam te konn gade nan televizyon yo tou mpat pè, mpat janm pè. Sensèman mpat janm pè, mpa konn ki fòs mwen te gen lakay mwen konsa, men mpat janm janm pè. Mte toujou rete avk tout san fwam. Mal legliz, m priye Bondye, m priye lakay mwen, m toujou ap pran ti ti priyè nan telefòn mwen, mpat janm pè. Lè fini m te gen 2 zanmi tou ki te deja fè pitit deja, yo te toujou ap ban m konsèy, yo pa t janm mete yon bagay negatif nan tèt mwen, pou lè premye pitit yo, lè yo ta fè l, ki doulè yo te pase, sa yo te pase, epi y ap di pitit fè w pè paske te gen, yo pa t janm konn, yo pa t janm konn mete m nan sitiyasyon sa. Gen de pafwa gen de moun ki ansent, lè moun nan mande moun nan konsèy kòman bagay la te ye, li toujou ap mete yon move ide nan tèt moun nan, oh! Fè pitit di, fè pitit sesi e pa sa pou nou di moun nan defwa. Si e premye pitit moun nan, si te premye pitit ou pral fè epi pou wap jwenn e de se moun kap fè w vin pè, pa okipe pèsòn moun kap vin fè w pè. Chak moun fè pitit yo yon fason. E pa paske ou menm ou te pran kout sizo e sezaryèn ou te fè pou panse mwen menm m ka fè l tou. Non! Chak moun akouche nan fason pa yo. Gen de moun ki akouche yo pa pran sizo. Gen de moun ki konn pa depi lè la fè pitit li pa gen moun sa k rele sezaryèn ni kout sizo. M pat pè mwen menm m pat pè. Aprè sa lè lè pou m vini pou dènye jou pou m akouche a, pa chanm akouche. M pa konnen se paske m te konn ap di Bondye fè m fè menaj sou 7 mwa. ki fè sa, men e sa m te toujou ap mande Bondye, fè m fè menaj sou 7 mwa paske doulè a te yon ti jan anba vant mwen te kòmanse ap fè m mal. Lè m rive sou dènye mwa m pou m akouche, m ka fè 2 semèn ap kouche sou chèz. Chita, m te gon sofa, m gon sofa devan, m chita sou li, epi m lonje pye m sou yon tab. Se konsa m fè 2 semèn. anvan m akouche. M pa janm ka mete do m sou, li pa t janm ban m chans pou m mete do m sou kabann. Se toujou, se toujou sou chèz la pou m annik chita dwat epi m lonje 2 pye m. Pou jis demen maten, m prèske pase 2 semèn konsa anvan m akouche. Lè dat 26 janvye a te bon, yo te ban m pou m te akouche, m pa janm gen doulè. Mari m toujou ap rele m, ou pa santi anyen, ou pa gen doulè. Kè m te konn ap fè m mal, kè m te konn ap fè m mal anpil paske li toujou ap rele m pou l mande m, ou pa gen doulè? Sa w santi? Dat yo ban mwen an li pase. M pa janm santi doulè, m pa janm santi doulè ditou, ditou, ditou. Pou jiskase m al lopital nan dat yo, nan papye yo siyen ban mwen m pa janm gen doulè. Kounye a le 26, dat la pase, Doktè a te gentan banm yon papye pou le 2 fevriye. Li di si w wè ou pa gen doulè, ou pa santi anyen, yo gentan banm yon papye pou le 2 pou m antre lopital. Kounye a menm menm menm, m ale lopital le 2 fevriye. Le 2 fevriye, lè m rive lopital, lè m ap mache m santi pandan m pral antre nan lopital la, E kòmsi m santi m vin yon lòt jan. Kilòt mwen mouye, m te konn ap bay ti glè nan kilòt mwen, toujou ap bay ti glè. Men, m te toujou santi, m an di kòmsi m santi, m pa gen pouse. M pa gen anyen doulè non, men jan anba vant mwen konn ye a m wè l vin an ti jan etranj. Hay lè m prale a, anba nèj. Gwo fredi li fè. Kounye a lè m rive lopital la, en. Yo mete m kouche, yo poze m kesyon, yo ranpli papye, m bay papye yo te ban mwen pou m te antre le 2 a, yo konsilte m tout bagay, apre sa yo ban m kabann, m kouche, yo mete m nan sewòm, kounye a la, lè doktè a vini, li kòmanse pale a mari m, li di mari m nan konsa, sa m santi, m pa gen doulè, m pa gen anyen, yo ban m, nan apre, lè yo mete m nan sewòm nan, men yo poko. Yo poko di an, yo poko fè anyen. Yo poko ban mwen pito sen. M kouche sou kabann nan avèk sewòm nan men kounye a doktè a vin vini, li pale a mari m. Li di m si m pa ka sè li pral fè yon egzamen mwen. Si m pa ka sè lezo, se ke e pran y ap oblije pran. Lè l di w pran, e pa pou l di w sezaryèn yo pral fè nan. Se ke y ap fouye yon tib nan de pou yo ka fè timoun nan vini. Li sa li te di li tap fè. Li di li danj, dèfwa li konn danjre tou paske gen de pafwa lè w fè bagay sa pou timoun nan li konn li konn rive li pa gen li pa respire lè l sòti yo ka yo ka mete yon bagay pou li fè m pa konnen sa l tap di mari m nan men ak tout sa m toujou ret a san fwa m pa janm m pa janm tankou m di konsa m vin pè tout lè l ap rakonte bagay sa yo men sa l pral fè. Sa ka, sa konn gen, konn gen pwoblèm ladann, dèfwa timoun nan konn pa ka respire byen. M pa t janm, m pa t pè, kòm si li pale kòm si m pa t janm tande sa l te di a. Mari m nan esplike m men ke m pa t ka tande angle byen, men lè mari m, lè l fin di mari m sa, m di mari m nan sa l di, li esplike m, li di m tout bagay sa. Men m pa janm rele fanmi, ni fanmi mari m, ni fanmi manman m pou m esplike yo tout bagay sa yo. Nou va rele yo pou nou di yo sa. Nan lè l fin, lè l fin fè egzamen an, li gon aplikatè byen long li fouye pou mwen. Li fouye nan vajen m pou l te ka gade pou l wè si m kase lezo. Lè l al gade gras a dye m, m kase lezo. M pa konn ki kase lezo l te ye. Man se tout lè m ap bay ti ble lakay mwen yo, sa k rele kase lezo. But li te fè l pou mwen lè l soti. Li di, oh madanm ou kase lezo wi. Men yon sèl pwoblèm ki genyen, ti pitit la pou pou anndan vant li. Yo toujou di w lè w ale Ayiti, yo di w timoun poupou nan vant ou se ke w ap mouri, ou pral gen pwoblèm, bagay sa yo. Mwen pa t pè non, mwen pa t pè. Mwen pa t mete bagay tankou m pral mouri paske m konnen lè w Ozetazini, ka plis gen chans. Ou sove ke Ayiti, paske konnen Ayiti avèk e peyi etranje se pa menm bagay, kote yo ka, yo sousye de vi w, men Ayiti menm si e pa kòb, yo moun yo ka kite w mouri. Tout moun konn sa. M pa t pè lè yo di sa. On sèl bagay m te konnen m te, m t ap fè, m te kouche m, m ap priye, m priye, m chante, m fredone, m priye, m fredone, men m pa pè pou di w paske. Lèm nan dim timoun nan poupou nan vant mwen m konpè lakay mwen m pat pè m pat pè m te rete a tout san fwa map chante map priye bagay sa yo aprè sa yo vin banm pi tosen lèm rive a 5 santimèt 5 santimèt m di marim nan konsa ket m paka sipòte doulè a non kounye a m di kòs pou yo gon piki yo baw nan senti w lè yo baw piki a nan senti w sèke tout anba w mouri ou pap santi anyen. Ou pap santi anyen tankou tankou lè w pral pouse timoun ou ap gen anpil doulè. M te fè yo ban mwen men lè pou yo te ban mwen nan, timoun nan te kòmanse ap plede ban m doulè. Detanzantan l mòde m, detanzantan l lache. Kounye a m fin pran piki a, m fè de dizè prèske senkè di maten m vin fè ti pitit la. Lè yo vin gade yo wè m rive a dis santimèt. M vin fè timoun nan grasadye m pa pran kout sizo. M pa pran kout sizo. Pran kout sizo ni tou yo pa mande m pou m fè sezaryèn gras a Dye paske wa imajine w si m te fè sezaryèn oubyen m te pran m te pran kout sizo m ap sèl sa m t ap reflechi kiyès k ap vin ede m lè m rive lakay mwen si ke m pa ka leve kiyès k ap ede m paske fò mari m sòti pou l al travay paske lè w ozetazini ou gen bil pou peye e sa sèlman ki te yon ti jan ap banm pwoblèm pou paske m pa gen moun paske moun ki pou ta ede m yo menm yo menm yo yo gen fwaye yo, yo gen pitit yo tou yo pa t ap ka fè tout bagay pou mwen e sa sèlman ki te pi gwo pwoblèm pou mwen men gras a Dye Bondye te fè m Bondye m te fè m fè pitit la an byen m pouse pitit la an byen menm lè m pouse l m pa santi sa Men m te pouse pitit la an byen gras a Dye, yo te fè, yo te konsilte nou tou lè 2, fè egzamen pou nou, pou wè si l pa enfekte li menm, si m pa enfekte, nou tou lè 2 te nòmal gras a Dye. Men sa ki te vin plis mete m an tristès, se aprè 3 jou lè m fin pase lopital la, lè m vin lakay mwen, mwen te vrèman, vrèman tris. Poukisa m te oblije tris? Paske lè m vini m pa t gen yon moun. Mèt gen yon moun ki pou te la avèm ki pou si m gen bezwen bagay ki pou te ka prann pou mwen si m anvi manje yon manje ki te ka fè l pou mwen m pa t espiko pwoblèm mwen lè m fin akouche m pa t nan e pa pou di w pou nan m pa t nan swen nan pati kote m pa t jwenn manje non nan swen kote m te ka gon moun lè pitit la ap kriye m pa ka leve si pitit la on moun te ka fè nwit lan menm lè on 2 zèdtan 3 zèdtan kenbe ti moun nan pou mwen pou mwen m te ka fon ti repoze m e sa sèlman ki te pi gwo doulè pou mwen paske m chanje premye jou lè m vini m sot lopital la. M de gon dlo ki pa janm cheche nan je m Jou sa m kriye, m kriye, m kriye M kriye li te fè m mal anpil paske m kwè si fanmi m te la Si fanmi m te la m t ap an jwa m pa kache di nou sa m t ap an jwa M t ap M t ap M t ap byen M t ap byen M pa t ap janm gen tristès sa lakay mwen paske nou se moun ki te vrèman ki te vreman kole ansanm tout ta ka nap fèl nou toujou fèl ansanm yo kòman m te ka di fanmi m ye se yon fanmi ki vreman solidè youn pa janm kite lòt soufrans pa l e soufrans pa m doulè pa l e doulè pa m Se ke nou pataje bagay yo ansanm. Nou toujou ansanm. Nou toujou. Nou toujou ansanm. Toujou ansanm. Nou pa janm. Nou pa janm detache. Si m pral achte yon bagay la, w ap wè e 4 sè. W ap wè nou 2 pi piti a ansanm. 2 pi gran yo toujou ansanm. Nou toujou. Toujou ansanm. Sa fè fanmi. M renmen fanmi m anpil, anpil, anpil, anpil. Anpil, anpil, anpil. Paske m gen de. Tout epòk. Ansent mwen tout lè map fè baby shower an. M pat tèlman e gen pwoblèm pou baby shower an paske m te plen moun ki te antoure m. M te gen 2 zanmi m tou ki te ban m anpil sipò. M te gen zanmi mari m ki te vini. Li te byen pase yo te nou te vreman enjoy nou. Prezans yo pat tèlman ban m pwoblèm paske m te plen moun bò kote m te ka sipòte m aprè sa. Se lèm fin akouche a e lè sa. M gon doulè anndanm kap ravajem ki vreman fèm mal. Marim pa janm konn sa. Marim pa janm konn sa tou paske lèm tap kriye a m pat montrel sa. Li vreman vreman fèm mal paske m pat gen moun. m pat gen moun ansanm avèm li te vrèman vrèman vrèman fèm mal yeah paske mwen imajine ou m gen sèm ki gen pitit deja but e m gen sèm ki gen pitit deja nou te la pou yo fanmi an te la pou sipòte l pou kenbe pitit pou l ka fon ti dòmi nou te toujou Nou te toujou ansanm avèl. Dezyèm sèm nan vin akouche tou, toujou menm bagay. Se yon lòt sèm ki akouche la m bat la ansanm avè men. Li gen manman m, papa m, li gen sè l, li gen nyè, neve bò kote l. Li gen lanmou, li jwenn lanmou, li jwenn moun ki te si l bezwen ti dlo l ta pran pou li. Mwen menm m pa t gen moun sa yo bò kote m. M te pou mwen. M te pou kont mwen. Defwa Sorry Defwa Defwa Lè m nan ka la Sa fè m te vin gon ti fòs E paske Ti pitit nan te Se yon moun ki tèlman renmen bebe Li tèlman renmen bebe Ti pitit nan te ansanm avè m Li banm kouraj Men Men Kote Kote Fanmi Ki pou ap banm Ki pou te la pou mwen lè m gen bezwen bagay, kankou pou bay blag, pou fon ti pale, m pa t gen yon bon kote pou sa avè m. Li pa t fasil but men o fil di tan, aprè on mwa, e sa fè, ti pitit la gen on mwa m ap di Bondye, fè ti pitit la gen. 2 mwa depi m etidye vre kòmsi chak mwa yo m ap mande Bondye fè m gen 2 mwa depi m etidye vre nan 2 mwa fè gen 3 mwa depi m etidye vre kòmsi m te bezwen timoun nan grandi vit grandi vit paske lè w gon timoun lè w gon bebe nan moun li pa fasil paske m te konn fè prèske yon nwit chita sou yon chèz avèk Melari yon nwit chita sou yon chèz avèk Melari se pou yon timoun ki te konn dòmi nan nwit m ap fè Tout tan sa yo ap pase mwen poko konn mwen. Li te vrèman vrèman di pou mwen. Li te vrèman di pou mwen. Men o fil di tan mwen. Mwen fini pa asepte l. Mwen fini pa. Ma vin konprann li paske m vin mete nan tèt mwen m di konsa bon si map plenyen konsa gen ka gon moun ki pi mal pasem ka gon moun li menm m bon m gen mari bò kotem epi li menm li pa menm gen mari bò kotel se li menm kap fè tout bagay pou kont li nèt e sa fèm te vin pran ti sipò paske kèm gen de moun ki pa gen menm yon zanmi bò kotel mwen menm chans pou mwen Bondye te fèm gen de zanmi 2 bon bagay sou chemenm ki te toujou ap edem, ap banm fòs e ap banm kouraj yo te toujou la ansanm avèm but se sa se konsa akouchman te pase men se lèm fin akouche a ki te antijan pi di pi di li te vreman Vreman di byen. Men apre a de sa, apa de sa mwen, mwen te ok. Gras a Dye m gen 2 zan gade l deyo. Gras a Dye m gen 2 zan. Tèlman ap fè bri, m gen 2 zan kounye a. Gras a Dye, pitit mwen grandi. Kounye a l kòmanse ap pale, pale. Li kòmanse ap pale kounye a. Li pa menm ka jere l menm tèlman l dezòd. Li dezòd anpil. And mwen renmen l anpil tou. Mwen renmen l anpil. Li ban m anpil kouraj. Li ban m anpil anpakèt kouraj paske lè w gen timoun se yon bèl bagay li ye. Li bèl lè w gen timoun. Li bèl bagay. Moun ki pa gen timoun yo, pa dekouraje. Souvan genyen, si yo adopte w ka adopte, adopte youn. Paske timoun se lavi. Se jwa. Menm e jwa. Anpil jwa. Lò gen ti moun. Paske a kòz de li menm, gen de, gen de tristès mwen te konn gen lè m te, lè m te pou kòt mwen pot ko genyen. Paske m fè 1 an, kèlke mwa pou kòt mwen pot ko genyen. M te toujou tris. M te konn tris paske lè m antre nan ka la m sot travay m pa jwenn yon, m pa jwenn yon ti moun, anyen pou kòt mwen. Mari m nan travay, m antre byen ta. Men sa fè m pa dekouraje. Nou pa dekouraje. Li vreman enteresan. Yeah. Ok. Se la mwen mete fè a videyo a. Mwen di nou tout merci ki gade videyo a. Pa bliye komante pou nou di sa nou te panse. Pa bliye share videyo. Pa bliye like sou te gade videyo a. Nap wè nan yon lot videyo anko. A plus. Bye.